Nou gade kote leta pran tout dispozisyon mande pou timoun yo retounen lekòl. Men, retounen lekòl la, nou konnen paran yo nan moman kriz sa, gen nan yo pa gen anyen ke y ap fè. Gen nan yo, akoz de kriz sa ke mouvman yo te konn fè, yo pa kapab. Men nou yon seri de direktè ki mande pou paran yo peye tout mwa ke timoun yo te fè lakay. Wi se yon trè bòn desizyon paske si lekòl yo rekonèt minis edikasyon li pa fè anyen etanke minis, Li fè tout tan sa yo. Li pa yon ti tere plaka. Li chak mwa al kouche. Minis range plaka li kouche. Anplwaye minis edikasyon an ki nan ministè a tout touche. E pwofesè yo menm? Pwofesè yo fè 3 mwa sa yo genyen se de lekòl la yo vini. Ki jan nou vle pou yo retounen al sèvi peyi yo pou yo pa gen kòb nan men, pou yo pa ka peye kay yo? Nou mande pou yo tounen pou yo al pou yo al pou y al pran travay. Maj nou kiyès moun k ap travay pou l pa manje? Kiyès moun k ap travay pou l pa gen kòb pou l peye kay pa l pou l rete, pou l pa gen kòb pou l peye lekòl pitit li? Madanm ni. Li pa ka ba yo manje, epi nou vle pou l retounen nan sal de klas pou l al travay. Epi minis lan chita, li fè tout tan, li touche chak mwa. Pwofesè a li menm li pa manje. Pwofesè a li menm li pa gen kay pou l peye. E pitit pwofesè a l pa bay lekòl. M imajine, etanke minis, m panse w ta dwe reflechi sa. Lekòl, gen yon seri de lekòl ki rekonèt. Nou gen leta ta dwe fè yon pwogram spesyal pou lekòl sa yo. Lekòl ki rekonèt yo. Leta ta dwe fè yon pwogram spesyal pou bay chak lekòl sa yo benefisye yon frè espredeman pou yo ka peye pwofesè yo, pou pwofesè yo ka vin nan sal de klas pou yo vin travay. Lè sa a, paran yo ap fè tout mwayen posib pou yo peye nouvèl ane sa k pral vini la. Paske mwen menm si m te pwofesè a m pral m pral antre nan sal de klas soulye m te mete ane pase a li menm pou m retounen mete menm pantalon m te mete ane pase a li menm pou m retounen mete chemiz ke m te mete m t ap fè moute desann nan e pandan peyi lòv la tou pa fè m e m pran kèk bouk avè l li m t ap mete m retounen nan sal de klas la. Non, paske Ayiti se sèl peyi kote yo pa respekte ansenyan. Paske se sèl peyi kote ansenyan an wont di l ke li se yon ansenyan. Imajine w, lè w se yon pwofesè, mwen pral di dabò isi a o Brezil, lè moun nan se yon pwofesè, l fyè li se yon pwofesè. Lòt peyi yo osi, lè moun nan se yon pwofesè, li fyè li ke l se yon pwofesè. Leta ankadre moun sa yo paske se yo menm k ap fòme moun. Se yo kap fòme jenès la, se yo kap fòme avni peyi a, leta respekte yo, yo bay moun sa yo valè yo. Poukisa nou menm an Ayiti, lè yon pwofesè, nou toujou gade yon pwofesè lèd, nou toujou gade l mal? E se kad ki ta dwe gen plis valè nan peyi a, se moun ki ta dwe gen, ki ta dwe ankadre, ki ta dwe gen yon plas spesyal. Moun sa yo gouvènman ta dwe gen pwogram spesyal ke yo pou yo benefisye pou yo peye lekòl pitit yo yo menm tou pou yo swiv de seminè pou yo peye pou yo swiv seminè paske se yo kap fòme ti moun nan wòp gadan an ayiti ansenyan yo se moun ki plis maltrete. Mache lòt mwen gon seri de lekòl ki mete pou paran yo peye, fòk paran yo peye paske si paran yo pa peye kòman yo pral fè rele pwofesè entèl pou l vin fè kou, yo pap kapab e pwofesè entèl pral vini l gen madanm li, l gen pitit li ki pral lekòl tou, li poko fè inifòm pou li, li poko achte liv pou li, li poko gen kòb pou l peye kamyonèt oubyen pou l peye abònman pou li, nou mande pou l tounen nan sal de klas pou l al travay, li menm tou l gen vi pa l, bon se. E nou menm an etan ke Ayisyen, gouvènman Ayisyen, Minis Edikasyon Nasyonal la, mwen panse se yon moman pou nou panse, panse pou pwofesè yo. Paske nou menm chak mwa nou touche, nou pa janm rate, chak mwa chèk nou vini nòmal. E yo menm tou yo pa ka, y ap travay chak jou. Genyen k peye moto pou y ale, genyen se a pye yo fè sakrifis chak jou y al travay. Men nou neglije yo pouki se yo. M panse e nouvèl Ayiti ke nap nou tout moun ta renmen an. Pwofesè yo se moun ki ta dwe gen premye plas yo nan sosyete a paske se yo kap fòme moun pou demen. Si pat gen profesè nap gade jounen jodi a nan eta ke peyi nou vin ye men ak tout sa yo toujou sakrifye vi yo yo al yo gen nan yo pa gen gen nan yo ki pran wout a pye menm jan avèk lè nèg nan kapital wap al lekòl ou pa gen kòb machin wap fè wout dekoupe gen profesè krèl menm jan ansanm avèw pou yo al travay. Men jounen jodi a nou vin senatè, nou vin minis, nou vin prezidan, nou vin tout kad nan sosyete a, se pwofesè kèw men nou pa janm vote yon lwa pou yo pou yo jwenn yon bon, pou yo jwenn yon vi ki pi meyè. Nou pa janm vote oken lwa pou nou pou nou chanje lavi pwofesè yo. M konnen, m konnen bagay yo di, men, direktè lekòl yo tou. Yo pa ka fè anyen paske fòk yo peye pwofesè yo pou yo retounen nan sal de klas, sinon, tout moun ap oblije ret lakay yo. Jan nou wè peyi sa ap plonje desann nan labim pi mal. M panse Leta ayisyen dwe panse sou bagay sa. Men Penn konn kiyès li ye deja. Se Fransè Senwèl te di nèg yo non. Si w pot ko renmen paj la, fè sa e pataje videyo sa pou plis moun ka wè l. Tchaw tchaw pou pwochèn videyo.